Nou pral fè yon quick video sou yon ti mo ki bay anpil pwoblèm, anpil moun itilize l san ke yo pa prete atansyon, yo pa teni kont de ki sikonstans, de ki sa sa ka fè ni de moun ke yo fè l la, ni sa moun nan ka fè de yo tou avèk sa yo fè a. Se yon mo yo rele difamasyon. Difamasyon, petèt an anglè yo kapab di defamation, men se toujou menm mo a, men li ekri yon ti jan diferan, men depi ou wè l, depi ou pale fransè ou wè li, w ap konn ekri l, li ekri d-e-f-a-m-a-t-i-o-n, se difamasyon. Men an anglè a yo di defamation, an fransè di difamasyon. Men mo sa a kapab pote anpil prejidis pou moun k ap fè difamasyon sou yon lòt, paske ki sa difamasyon an ye, se lè ke ou di de bagay ki pa ale e a lankont de moun ke w ap pale a. Pafwa li pote de prejidis, pafwa li sal, li kalomnye moun nan, li sal repitasyon moun nan, men nou menm nou pa prete anyen. Sitou kounye a avèk rezo sosyo, moun yo di sa yo vle, yo fè sa yo vle, yo panse ke tout è, tout è, tout è toke. Tout e pèmi. Men se pa vre. Menm sou sou rezo sosyo, gen de bagay ou ka di, gen de bagay ou pa ka di, gen de bagay ou ka ekri, gen de bagay ou pa ka ekri. Fèt atansyon, pa kite fanatik ou byen m pa konnen ki sa l ye, emosyon anpòte nou pou n ap pale nenpòt kòman, pou n ap fè nenpòt bagay. Gen moun n ap atake, li p ap di nou anyen, l ap vag. Men gen moun k ap pousuiv nou e lè yo pousuiv nou l ap rive lwen. Vea sa nap fè sou rezo sosyo. Non sèlman lap bon pou repitasyon nou, lap bon pou nou e lap pwoteje nou kont yon seri de bagay. Paske gen de pouswit jidisyè ke yo kapab pran kont ou. Mo sa a li tou piti, li pa anpil, li pa anpil, li pa anpil men lè w difame, lè w di li pa gen anpil lèt men li ka fè anpil dega. Alò fèt atansyon a sa nap di e. Pa kite emosyon lè nap pale, pa kite fanatis fè nou di nenpòt bagay. Tankou gon seri de moun ki ka di ou nenpòt bagay, yo fè sa yo vle, lè yo vle. Paske rezo sosyo a se kòmsi m ta di w, s on jaden, s on savann, y antre sou li, yo fè sa yo vle. Men, pa bliye ke m di n sa, e prekosyon ke map ban nou, pa di bagay ke nou pa an mezi pou nou, si yo rele nou, nou pa an mezi pou n pwouve yo. E lè sa li ka mete nou tèt chaje, pa repete, pa pibliye bagay nou wè moun pibliye ke nou menm nou pa an mezi pou nou pou nou pou nou pou nou bagay yo paske pa pratike de move bagay sa yo. Bagay sa yo pa bon pou repitasyon pa nou ni pou moun n ap pale a. Difamasyon an se yon mo ke yo itilize pou yo pou yo diskredite yon moun, pou yo kalomnye yon moun, pou di de bagay ki fo, pou di de bagay ki ka pa atenn repitasyon moun nan, fanmi moun nan, biznis li. Tout bagay sa yo fèt atansyon pou n pa diskalifye moun nan pawòl n ap di. E gen de pouswit trè sevè, trè bagay ki yo kapab pran kontre nou menm. E nou kapab pòv nan bagay sa tou, nou kapab pèmèt yon lòt moun rich ladan l tou. Paske gen moun n ap atake, k ap frape nou trè fò, e nou menm nou kapab vin apovri, e lòt moun nan yo vin kapab vin rich. Li kapab chaje nou trè fò. E yo kapab menm entèdi nou pale, menm entèdi nou ekri. Se pou sa ki fè ke ou kapab fè difamasyon sou yon moun pa ekrit, ou kapab fè l pa pale tankou nou jan n ap pale la vèbalman. Epi anglè a li menm li genyen twa. Li gen 2 lòt tèm li defann de difamasyon. An anglè kòm mwen di nou li fè se defamation. Epi li ba yo, li gen menm definisyon an. Kisa yo di, n ap gade nan liv la, yo di se tout enjure ke w ka pòte nan yon non moun, nan repitasyon moun nan, a pèsòn nan pou w kapab fè fo statement a yon lòt moun, a yon lòt moun, a yon tyès pèsòn. Alò w ap pale, al pote yon fo de temwanyaj de mwen menm, Wap pale mal, di de bagay ki pa vrè de mwen a yon lòt moun e ki kapab atenn repitasyon m, kapab mete m nan pwoblèm, fè yo wè m parèt lèd nan sosyete a, epi pandansetan w pa kanpe sou mwen nan sa wap di a, sa se yon difamasyon. Men anglè a ale l detache l, li ba l 2 lòt, li detache l, li fè l fè 2 branch, se kòm si w te ka mete difamasyon epi w fè 2 flèch, yon flèch rele, rele laybo,

de yon moun ou fè yon lòt moun wè mwen yon lòt jan e pandan se tan ou konn se manti ou pa kanpe sou anyen nan sa wap di a yo rele sa yo difamasyon alò fèt atansyon nan sa nap ekri e nan sa nap di alò anglè a menm ap kontinye tou pou lò pale jan nap pale a vèbalman li rele sa yo slander slander a se yon bagay ke Se menm jan an tou monte sou yon rezo la, a m di entèl se vòlè, entèl se sesi, entèl se sela, se yon kriminèl, se tout bagay. Ou pale tout bagay. Yo ko toujou di w bouch manje tout manje, men l pa pale tout pawòl. Ti bagay sa ki nan bouch ou a ki rele lang nan, li ka libere w e l ka kondane w tou. Fèt atansyon. M do sa difamasyon an se yon ti mo ki pa tèlman gwo men l gen gwo konsekans. Li ka detwi lòt moun w ap pale a, li ka apovri ou menm, li ka mete sosyete a tèt anba, li kapab kreye divizyon, li kapab kreye anpil pwoblèm. E ou ka pèmèt yon moun rich tou pa enbesilite w, pa fè w ap fè fo nouvèl, w ap bay tankou moun yo di fake news, ou tande yon bagay oubyen pou w ka fè popilarite w. Janm wè yon seri de nèg pran plèzi yo, yap rablabla sou entènèt la, yo sou Facebook, yo sou Instagram, tout kote, yo di sa yo vle, jan yo vle, nou menm, pa aplodi, pa fè de vye kòmantè, pa mache de bagay sa yo, tout sa nou di, si nou pa ka pale, vò mye ke nou fè silans. Paske li vò mye. ke nou pa di anyen, ke nou di yon bagay ki pou kondane nou. Li trè enpòtan pou nou gade, pou nou woule lang nou 7 fwa, 77 fwa anvan nou pale. Si nou pa konn sa nap di de yon moun, si nou pa renmen yon moun, se pa yon rezon pou nou di nenpòt bagay. Pafwa gen moun ki pa renmen w, yo pa menm konn poukisa yo pa renmen w. Paske entèl pat renmen entèl, e ou menm tou ou pa renmen l tou. Tankou. Eskize mwen, paske antanke fwa mwen, m pa dwe pale konsa, men tankou e Telor konn di, lè sa yo se yon rès moun, ou pa ka ap fache avèk moun, ap mache dèyè moun poutèt yon moun repete yon bagay, ou repete l tou san ke w pa konnen. Se sa yo ki pi alamòd, yo fè tout sa yo vle, jis entèl pa byen a entèl, mwen menm m pa byen avè l tou. Poukisa? Ò m pa konnen. Oubyen entèl se yon frekan. Kisa l, kote w konnen moun nan ou pa konnen? Èske l te fè menm klas avè w? Èske l te abite menm kote avè w? Ou pa konnen. Men, l se yon frekan, li se yon engran, etcc. Kite moun nan avèk engran l. Kite moun nan avèk sa l ye a. Ou menm okipe afè pa w. Li lè pou nou manedj biznis nou. Nou antre nan twòp bagay ki pa regade nou e pafwa nou pale twòp bagay ki pa ta dwe pale. E pafwa sa yo mennen nou, mennen nou, mennen nou twò lwen. Sa a nou pale, n ap pale de mo sa a, difamasyon, ki divize an de lòt bagay, yo rele youn.

Pase anglè a li menm li byen defini l men fransè a sèlman l pale de difamasyon men pa bliye ke m di nou li devize an 2 pati li gen youn lè w ekri li rele yon jan lè w pale l nan bouch ou li rele yon lòt jan se liable lè w ekri e slander lè w pale men pa bliye ke yo kapab pouswi. Gen de pouswit jidisyè ki kapab pòte kont ou. Lè w difame kont yon moun, ou di de bagay ki pa bon, ou atenn repitasyon l, ou fè l pèdi biznis li, ou fè l pèdi kliyan l, ou di de bagay ki pa sa, ou ka fè l kraze fwaye l, ou ka di de bagay ki ka, yo p ap kenbe w konsa. Gen moun ki pap kenbe w. E gen des avoka ki prè, ki disponib, k ap pran kès la gratis e lè w, lè l gen kòb la, nan kòb yo pral fè w peye amand lan e lè sa ou menm l ap, l ap pran pa l la. Pa panse ke tout moun se menm moun, pa panse se nan savann nou ye menm jan nou Ayiti. Nèg moute la, y ap bay nouvèl, jounalis ap bay bagay li pa konfime, nèg ap vin nan radyo ap pran y ap di sa yo pa vle. Lòt peyi yo pa konsa. Gen dwa pou chak moun. Ou gen dwa pou pale, se libète, se libète pa w, se dwa pa w pou w pale. Men pale sa ke w konnen, sa ke w dwe pale, pa pale sa w pa konnen. E mwen menm se dwa pa m tou si w di yon bagay ki pa sa tou pou m atake w an jistis. Sa vle di li toujou bon, li enpòtan pou nou youn respekte lòt. Pa bliye chanèl la se Marchons Unis, m ap toujou pote ti konsèy, ti bagay ki pou fè nou rete nan la dwature, pou nou mache byen, pou nou pa. atenn pèsonalite yon moun pou n pa di sa n pa dwe di, pou n pa antre nan sa k pa regade nou e pou nou kapab viv ti vi nou. Paske, lavi a pa twò difisil ke sa, men nou rann li difisil paske nou antre nan twòp bagay ki pa regade nou. Gen pafwa nou pale, nou pale, nou pale, nou pa menm konn kote nou pale. Tankou moun ki pèdi fren, e tankou moun yo ka di yo gen dyare vèbal, yo pale twòp epi nou pa menm konn sa n ap di. Chache konn sa n ap di, pa fè difamasyon sou moun. Ni ekri, ni pale. Kòm mwen di nou, yon ti femeshen, li gen de, li gen laibo, li gen slender. Lè w ekri e lè w pale. Fèt atansyon gen de pousuit jidisyè pa e mo sa yo tankou m ta di se kalomni, se medizans, se tout bagay ke w fè ki pou atenn pèsonalite moun nan e moun nan p ap dakò li menm li pèdi pèsonalite l. Mwen gen yon egzanp ki. ki trè frekan ki sou rezo yo, rezo sosyo yo e gen menm dè ayisyen avèk dè ayisyen ki nan menm pwoblèm nan men sa, sa parèt lèd e pou nou ka wè se nou menm antanke dè ayisyen ki nan yon peyi etranje epi ki pral parèt devan yon jij ki ap pran dè avoka pou al, yon avoka ki pral defann dè avoka etranje pral defann dè ayisyen diferan dè jij etranje, dè jij pral tranche yon bagay antre 2 ayisyen e bagay nou te ka fè antre nou alò respekte nou konnen sa nap di e nou menm tou pa panse ke tout moun ap tande nou ap gade nou menm jan si ou vle popilè chache bon bagay gen bon tèm gen bon sijè ke ou kapab trete san ke ou pa bay manti e pa panse ke pa al di ke moun nan nou tou li menm si la ta ko enjistis se paske Li menm li pa ayisyen oubyen l vle fè w abi o an ayisyen men fò w pa bliye tou ou menm tou lè w t ap pale de li a tou ou pa t panse se t on frè tou se on frè l ye tou se on ayisyen l ye anvan w pale ou rablabla fò w konnen se on moun tou se on moun se on imen kèt kèlkswa sa w ye a men nou te nou imen avan tou menm si w se kretyen menm si w se pastè menm si w se tout bagay pa bliye avan w te pastè ou se on moun ou se on imen sa pa vle di ke Si w ale aji mal sou moun nan, moun nan pral tande w, paske l se pastè, l pral tande w, li pral non, l ap klase w. Paske anvan sa, anvan l pastè, l se yon moun. Anvan li te yon biznismen, li se yon moun. Anvan l te yon mesye marye, l se yon moun. Anvan l te yon militè, yon polisye, l se yon moun. Anvan l, tout sa w wè l ye yo, l te gentan moun avan. Sa vle di ke li gen yon bagay li pa ka tolere. Li gen yon san. Alò fèt atansyon a sa n ap fè yo. Kenbe la, pa moli se konsèy pa nou. Lòt semèn nan n ap pote yon lòt mo. Semèn sa a n ap toujou gen kèk ribrik pou n pote kèk mo ki kapab pote dè pwoblèm e ki kapab ke nou kapab entèprete mye. Menm si nou se pa dwa ki, se pa avoka nou fè, se pa dwa nou etidye. Men nou konnen gen dè tèm ke nou kapab pataje detanzantan. N ap pran de mo epi n ap. pou n wè si sosyete a, si gwoup moun yo nou kapab viv mye. Kenbe la e n ap pale pli ta.